Pral sou brenk. Setyèm pwen an se aplike rezilta ki ap sòti nan konferans nasyonal. Ògani e pi uityèm pwen an se òganize eleksyon, kit dirèk, kit endirèk pou tout pòs elektif yo, piblik yo. Tranzisyon an se aksyon lapoula kan n ap kanpe yon nouvo gouvènman. Nan nouvo gouvènman sa a, premye bagay k ap monte se yon konsèy dè saj. Konsèy dè saj la, li pral gen 15 manm ladan l. L ap gen 10 pa depatman, 10 manm k ap soti nan chak, chak depatman ap bay yon manm, dakò. Nou gen 3 manm k ap soti nan dyaspora a, e 3 manm sa yo, lè nou di nan dyaspora a, paske lè nou di dyaspora a, nou pa wè Lèzetazini sèlman.

Prezidan an, li ta dwe sòti nan lakou kasasyon, men se pa nesesèman prezidan lakou a. L ap gen responsabilite ak misyon konstitisyon an prevwa pou prezidan repiblik la. L ap genyen ki ap akonpaye konsèy dè saj la avèk prezidan an, l ap gon selil nasyonal de swivi evalyasyon. dakò, ki yon eleman esansyèl pou reyisi tranzisyon an e l ap atache a ministè planifikasyon e a ministè planifikasyon an, dakò, e se li k ap asire transparans total ak aksè nan enfòmasyon sou yon platfòm dijital. N ap gen tout minis yo, nou p ap gen premye minis, paske nou rann nou kont nan jan n ap gade istwa a depi ke.

Fèy de wout ke popilasyon pral bay la, paske se popilasyon pou di ki fèy de wout lap bay. Minis yo se òganizasyon yo ki gen notoryete nan sosyete sivil la ki pou pwopoze 3 kandida nan domèn konpetans yo. Direktè jeneral yo se sektè ki konsène yo ki ap voye 3 kandida tou pou direktè jeneral yo. Prezidan an akò avèk konsèy saj la ap seleksyone yo. ap seleksyone yo pou direktè jeneral. Epi, nou gen kolektivite teritoryal yo ak delegasyon yo. Pou chak nivo sosyete sivil lokal la dwe pwopoze 3 kandida bay pouvwa egzekitif la. Prezidan an, an akò avèk avèk konsèy dè saj la, dakò, ap chwazi youn ladan yo. Operasyon premye ijans lan dwe se kanpe moun ame yo. Nou dwe itilize tout kalite mwayen posib e imajinab pou sa. Dakò? Fò nou lanse yon operasyon sible. Operasyon sa a, fò li re, e, e, e, e, se yon operasyon ki rekonèt epi pou netralize tout chèf gwoup ame yo, an priyorite atravè manda sible, operasyon, e, entelijans, elatriye. Asèchman resous yo, fò nou idantifye tout chèf gwoup ame yo k ap finanse tout chèf, tout chèf, Ke li chèf a palto, ke li chèf e e e e e ki nan ki nan ki nan sektè prive, ki nan politik, ki nan tout, ki ap ame yo, enben fò nou ka òganize pou ke nou aseche, nou kontwole moun sa yo pou aseche resous e e e ki ap vini vin jwenn yo. Lè m di resous lan, sa vle di zam avèk minisyon. Fò nou lanse yon amnisti. Nan tranzisyon an, dwe gen yon pwosedi amnisti kondisyonèl ak yon pwogram reyenskripsyon. Apèzman sosyal. Fò nou lanse yon pwogram apèzman sosyal miltisektoryèl ki ankre nan reyalite lokal yo. Dakò? Sa nan apezman sa a, ap gen ijans pou manje, ap gen lakou sekirite, ap gen travay. Epi, gen lòt bagay ke nou pwopoze tou, se sipò entènasyonal la. N ap mande yon sipò lojistik ak teknik pou relanse pou relanse yo a e avèk yon okipasyon pozitif, mache, atelye atistik, jaden kominotè, elatriye, nan tout zòn. Aksyon pou yon veritab tranzisyon, relans ekonomik lan. Gouvènans ekonomik lan, fò li amelyore klima biznis yo, fò l ranfòse transparans nan enstitisyon kontwòl yo, epi ranfòse kapasite operasyon ladwàn yo. Sektè estratejik yo, fò yo devlope sektè tankou agwo-endistri, touris, konstriksyon, agrikilti, elvaj, lapèch, endistri, endistri kreyatif pou kreye richès ak dyòb desan. Enfrastrikti, Fòk yo reyabilite enfrastrikti tankou elektrisite, dlo, wout ki domaje yo. Fò yo louvri pò Pòtoprens yo. Fò yo ouvri ayewopò peyi a. amelyore enfrastrikti yo, ame ayewopò Kap Ayisyen e e Okay, fò yo lanse yon pwogram amenajman wout penetrasyon yo. Fò yo inisye yon relans ekonomik nasyonal, louvri kanal pou patenarya piblik, prive ak kominotè. Desantralizasyon an, mezi imedya pou yo pran. Gen dispozisyon ki dwe pran depi nan tranzisyon an. pou yo angaje peyi a nan sans lespri Konstitisyon 87 la sou desantralizasyon, kwasans lokal, akòde yon atansyon spesyal nan devlopman vil pwovens yo ak zòn riral yo, bidjè rektifikatif yo, men la mande yon bidjè kote pi fò fon leta ale sou kontwòl rejyon yo pou yo depanse vrèman nan priyorite ki defini ki defini yo epi fasilite Ekite ak jistis pou tout nivo yo, rive nan seksyon kominal yo, dakò, jis ka nan tèt depatman yo. Dyalòg, Dwe genyen yon dyalòg serye pou tabli yon kontra ant tout Ayisyen pou yo ka mache men nan men. Desantralizasyon ak otonomi rejyonal la se yon nesesite pou yon kwasans ekonomik pi rapid ak devlopman ekitab. Aksyon pou yon veritab tranzisyon. Konferans Nasyonal Souvren an Konferans Nasyonal Souvren an se yon preyalab pou refonde nasyon an. Konferans Nasyonal la dwe chita sou dizon sitwayen nan tout seksyon kominal. Eleksyon Eleksyon dwe fèt apre Konferans Nasyonal la nan fen tranzisyon an. Se finisman Se finisman Nasyonal la. Finansman nasyonal la ki dwe pèmèt òganize eleksyon kredib. Nenpòt sipò konplemantè limite dwe fèt nan kondisyon gouvènman an tabli san konsidere okenn enterè etranje. Chèche yon sipò teknik entènasyonal sible men san depandans. Refòm èd pou devlopman. Leta ayisyen an ranfòse kapasite l pou planifye, kowòdone ak egzekite estrateji pou l devlope peyi a. Sistèm èd la, jan li òganize a kounye a, ap fonksyone tankou yon dezyèm Leta. 80 pousan èd piblik la pou devlopman dwe rantre sou kontwòl total gouvènman an atravè mekanism nasyonal. Gouvènman an ap kreye yon Fòs Inik Envestisman Nasyonal, ke n ap rele FIEN, pou resevwa tout èd bilateral ak miltilateral ki dwe antre nan bidjè nasyonal la. Nan sans sa a, gouvènman an ap enpoze kondisyon kondisyonalite l pou l bay fon yo èd alinye, pou èd refijye, pou l bay bayè fon yo dakò kondisyonalite èd aliyen ou èd refize. Fòk gen yon evalyasyon final èd la nan fen tranzisyon an. Se yon konsosyòm mis ki pou fè l. Tranzisyon sa a dwe yon kout gidon enpòtan nan istwa Ayiti. Li pa sèlman mande depa gouvènans ki echwe, li pwopoze yon transfòmasyon ekonomik ak sosyal radikal nan yon direksyon devlopman akselere nan benefis tout popilasyon an. Li se yon son lanbi rasanbleman pou tout pitit peyi a pou nou kole zepòl pou nou sòti nan labou ke nou ye a, pou nou refonde Ayiti. Nou gon strikti de gouvènans. ke nou pwopoze nan dokiman ke nou bay nou an, na wè li ki strikti ke nou pwopoze. Nou panse ke nan yon tranzisyon fò nou redui ministè yo. Gen twòp ministè. Donk fò nou redui ministè yo. Donk na gade pou nou wè kòman ministè yo ap redui nan òganigram ki nan dokiman an. E map raple jounalis yo ke tout sa ki vle ke pou yo genyen dokiman an, Nap yap bay adrès yo dakò e nap voyel pou nou yo an liy. Nou di viv Haïti viv tout Haïtien merci. Sa pale twop.
Jan nou wè a, nou reyini jodi a, Madam.

k ap patisipe nan vi peyi yo e ki wè ke inaksyon Leta a, movèz aksyon Leta a vin konstitye jodi a la yon pasif ekstraòdinè pou yo, yo santi yo pa kapab ankò, men olye ke yo leve ap di aba, di nou pa nan aba nou menm, nou pa ka rezoud yon pwoblèm nasyonal pa yon notr pwoblèm sosyetal. Nou deside ke. Olye ke nou kritike pou nou kritike, nou poze pwoblèm yo e nou pwopoze solisyon. Jan nou wè a, Madam Mathurin sot pwopoze nou plizyè solisyon ke m ap rezime pou nou. Premyèman, sou kesyon gouvènans la. Nou wè ke bisefalism, sètadi pouvwa a de tèt la, koze anpil pwoblèm. Lè ou gen yon prezidan ki. ap etabli on lòd di jou pou bay on konsèy dè minis ke lap sipèvize e ke ou gen on chèf de gouvènman ki se premye minis ki li menm gen konsèy de gouvènman men tout 2 moun sa yo se menm moun yo ye e poutan yo resevwa lòd de 2 moun youn minè paske sa prezidan fè a li pa responsab li. E se li k ale nan eleksyon, e se li k pran pouvwa, epi premye minis la li menm se pati politik ki mete l la. Fò l fè djòb pati politik pa l tou, moun ki voye l yo. Nou wè ke o final, rezita sa a nou pap janm jwenn li. Ki sa nou fè? Nou chwazi yon moun ki pran djòb li, ki responsab, li pap vin di m si m pat fè se paske premye minis la te pat, nou pa nan sa.

Se konpetans ou, se kritè, se TDR yo, ou gen yon fèy de wout nan men ou, yo panse ou ka fè djòb la, se teknisyen, se kapab ki fè, yo ba ou yon djòb fè l. Donk pa pran piyè. Chèche rezilta, ni pou ou se glwa ou, ni pou peyi a, se solisyon pou peyi a.

Alò ke achitèk la pran tan l, li konstwi kay la nan imaj e li mete l sou papye. Enjenyè a mande bon materyo pou reyalize e kontremèt la egzekite plan an. M panse ke avèk lasyans nou rive anpil bagay. Nou se de moun ki panse ke sa k pou sove Ayiti e Ayiti plen teknokrat. Ayiti briye, Ayisyen briye toupatou yo pase. Donk ba yo chans pou yo jere peyi yo. Kounya, andeyò nou wè ke chak depatman, nou pa ka kontinye ap fè Repiblik de Pòtoprens. Bada jodi a la, yo koupe, yo stope avyon Pòtoprens, yo izole Pòtoprens de tout peyi a, peyi a prèske mouri nan men nou. Donk sa vle di ke fo nou fè yon developman. Andojèn, Chak depatman reprezante, chak depatman gen vi, e nan chak depatman gen menm aktivite ka Pòtoprens, Pòtoprens nan tout peyi gen kapital ekonomik, gen kapital politik. Fò nou kòmanse ankouraje sa. Epi, pòl de devlopman pa rapò o patikilarite de rejyon. Gwosomodo, se sa a nou menm nou te gen pou nou pote ba nou. Donk, m ap pase mikwo a konfrè m ki Murat pou ki l Antretenu nou sèten pati de prezantasyon nou an. Mèsi. Antre nan faz kote l paka tann non. Nou menm Ayisyen nou rive nan yon moman kote ke yap mete n deyò tout kote. Yap chase nou tout kote. Sèl kote yo yo pa ta ka chase nou an se an Ayiti. Jounen jodi a chif yo bay ke nou gen apeprè 2 milyon deplase entèn. Se premye fwa peyi a ap viv on kriz konsa. Milyon deplase en Sendomeng, nou tout kote. Kisa n al fè? N al chèche lavi. Donk, lè ou rive on kote ou wè pèp la oblije pral chèche lavi an mas, pa bann e pa pakèt, sa vle di pwoblèm egzistansyèl, pwoblèm lavi a, sou bout tè l ye a, li pa la. Alò ke solèy la leve a lè, sezon yo respekte. Nou gon pakèt rivyè nan peyi a, lapli tonbe, nou gen tè arab e nan karayib la nou se yonn nan peyi ki gen pi bon tè arab la, nal lekòl, nou pa pèp ki pi enbesil la vre, al gade ozetazini, kanada, wap wè nou nan bank yo, wap wè nou la nasa, wap wè nou nan tout gwo enstitisyon, sa vle di nou gon kapasite de refleksyon. Men kapasite de refleksyon an pa sifi, reflechi a pa sifi. Se nan ki òd w ap reflechi a? Nou menm nan rejyon yo. Pa egzanp, mwen menm, mwen soti nan Gran Sid. Atravè Evèy Gran Sid, nou konstate ke nan sa nou ye a la a, pa gen okenn grenn Ayisyen ki ka pretann ke l gen solisyon a pwoblèm ke nou gen la a. Nan kad mache kontre, rasanbleman, Evèy Gran Sid, Kosiko, ISIPS, plis yon pakèt òganizasyon nou gen dokiman nan men n a ka gade l, Nou menm nou di tèt nou ke istwa ke yap mache di ke ayisyen pa konn sal vle a, nou menm nou konn sa nou vle e nou prezante sa nou vle a. Fayit la li total. Elit yo fayi globalman, totalman. Klas politik la echwe. Klas ekonomik la fayi tou a misyon an. Nou menm nou di la repiblik de Pòtoprens lan fòl fini fwa sa. Se pòtoprens ki tiye, se li k rele viv, se li k rele aba, e li k koupe tèt prezidan, se li k met premye minis, e li k met prezidan, e li k ap fè kou lwa, se li k ap fè mannèv, se li k ap siyen kontra, epi yo kite rejyon yo ap mouri livre a yo menm. Nou se moun ki pa janm pale yo, nou se moun ke yo pa janm kite pale yo. Nou deside, Konsèy dè Saj sa a ki pral monte a, fòk tout depatman nan peyi an ladan l. E mekanis lan li senp. Nou menm nou di se sosyete sivil ki nan rejyon yo, asosyasyon fanm yo, asosyasyon peyizan yo, asosyasyon jèn yo, asosyasyon moun k ap defann dwa moun, anviwònman, elatriye, bawo yo, chanm komès yo, chanm agrikòl yo, nan tout depatman respektif yo avèk inivèsite a, e erezman pou nou gon inivèsite nan chak depatman. Lè on peyi gen pwoblèm, se pa nan galèt gran rivyè a pou al chèche solisyon an, se anndan inivèsite a paske se la espay de refleksyon an ye. Donk inivèsite an rejyon yo gen pou pran responsablite yo pou yo òganize, amenaje, konsève, avèk fòs viv nan sosyete sivil ki nan rejyon yo pou yo dezinye bon pèsonaj, bon pèsonalite ki gen etik ke n ap pale la, men ki gen sans nasyonalis ke moman an mande a ki pou vin ranfòse Konsèy dè Saj la. Dyaspora a ke nou toujou wè se nan pòt Western Union nan, Nou rekonèt li, men nan desizyon peyi a nou pa rekonèt li. Nou gen apeprè 4 milyon moun k ap viv deyò. Jodi a lè a rive pou desizyon yo pa pran andeyò de 4 milyon moun sa yo, ki gen eksperyans, ki gen konesans, ki gen mwayen tou, ki yo s on baz resous zimèn enpòtan pou peyi a. Dyaspora yo gen pou òganize yo atravè ansanm dasosyasyon ke yo gen nan dyaspora yo. pou yo delege 3 moun vin syeje nan Konsèy dè Saj la, Ginette sot esplike nou fòmil la. Nou menm nou kwè ke pwoblèm Ayiti a, se nou, nou menm, sèlman nou menm, Ayisyen, ki ka rezoud li. Pwoblèm Ayiti a, se sèlman nou menm Ayisyen ki kapab rezoud li. E pou n rezoud li a, se pa nan vle pa vle fò l ale, se pa nan dechoukay, se nan chita pale, se nan konsète, se nan gade youn ak lòt, len gade lòt nan je, epi pou nou di fwa sa a, peyi a pa ka ale pi ba ke sa. Peyi a pa kapab ale pi ba ke sa. Peyi a pa gen bouch, li pa gen pye, se nou menm sitwayen yo ki pou pale pou li. An tan nòmal, nou menm nan sosyete sivil, nou ta dwe ap okipe kesyon devlopman agrikòl, kesyon dwa moun, kesyon dwa de lanfans. Men, atansyon, tout sistèm lan sonbre nan peyi a. Tout sistèm lan fayi, tout moul yo tonbe, yo kase. Nou pa gen depite, paske eleksyon pa fèt nan peyi a depi 10 an. Nou pa gen senatè paske eleksyon pa ka fèt nan peyi a. Se nou menm sitwayen yo atravè sosyete sivil yo ki pou ajite. Jodi a, nou lonje l bay lanasyon, nou di nou menm nan sosyete sivil la, men sa nou wè, men sa nou kwè, men sa nou vle, men sa nou swete, men sa nou pwopoze, e nou pare pou nou enpoze sa nou pwopoze a. Nou louvri bra n bay tout òganizasyon, tout estrikti de lasosyete sivil, tout sitwayen konsekan pou mete men avèk nou, manman nou Ayiti cheri malad, pa gon prèt doktè k gen solisyon an pou kò l, men se nan tèt kole, se nan men nan men, se nan kole zepòl pou nou retire peyi a. Nou poko janm patisipe nan anyen k ap fèt anndan peyi a, paske nou poko janm wè enterè lapeyizanri ladan l. E se pou la premyè fwa, yon strikti ki monte, e si w ap tande nan entèvansyon madam Ginette Chérubin, nan tout fèy yo w ap wè la e Mathurin, Ginette Mathurin, eskize mwen, Ginette Mathurin, w ap tande seksyon kominal yo site regilyèman. Paske nou konnen peyi a pa konpoze de Pòtoprens. Sèlman. E sèlman. Nou konnen l konpoze de tout seksyon kominal yo. E se sak fè nou toujou gen pwoblèm avèk moun ki poze w aksyon epi l di li l ap fè devlòpman. Pou nou menm lan la peyizanri a, devlòpman se yon adisyon. Se la sòm de devlòpman ki fèt nan abitasyon yo k ap pèmèt seksyon kominal yo devlope. Se la sòm de devlòpman ki fèt nan seksyon kominal yo k ap pèmèt komin nan devlope. E se la sòm de devlòpman ki fèt nan komin yo k ap pèmèt depatman yo devlope epi Ayiti devlope. Se konsa m konprann li. Jounen jodi a la, nou sou tab la, nou fè yon pwopozisyon, men ki pwal transfòme an yon enpozisyon, paske pèp pa konn pwopoze, pèp se enpoze l enpoze sa l vle a. Paske sa k ap pase nan peyi a la, pèsonn lòt peyi pa ka ede n soti ladan l, puiske yo pa gen enterè pou nou soti ladan l, pase enstabilite peyi Dayiti a pèmèt anpil lòt peyi fè richès yo. Paske lè peyi Dayiti.

Tande, nou pa abitye wè moun sa yo ki anfas nou yo antanke jounalis. Dakò? Men, nou menm nou fè pati de sosyete sivil la. Sosyete sivil ki pa janm pale a, men k ap suiv tout bagay e ki konprann nan ki sitiyasyon ke yo mete Ayiti jodi a. E nou menm, antanke pitit. Antanke manman pitit, antanke papa pitit, nou di sèt ase. Il fo ke nou menm nou bay dizon pa nou nan sitiyasyon sa a k ap fèt la a. E dizon pa nou an, dakò, se di a popilasyon an ki mwayen ke nou menm k ap ki ap gade sitiyasyon an, ki poko janm di ankenn mo. sou sitiyasyon sa a, sou kriz sa a, dakò, ke, ki ap, ki ap, ki ape pran, k ap donnen depi plis ke 30 lane, dakò, nou di jodi a fò n vin fè pwopozisyon, yon pwopozisyon ouvè, se pa yon pwopozisyon fèmen ke l ye, paske nou menm nou pa, nou pa, nou pa fè politik aktiv, dakò, men n ap suiv bagay yo e nou rann nou kont ke nou nan enpas, politisyen nan enpas. Ekonomi nan enpas. E sektè prive nan enpas. Tout moun. Edikasyon nan enpas. Tout, tout eleman ki pou fè sosyete a fonksyone, ebyen jodi a tout bagay nan enpas. Alò, lè nou nan yon enpas, lè yon popilasyon, lè yon sivilizasyon nan enpas, paske mwen menm mwen konsidere Ayisyen yo tankou yon sivilizasyon, dakò? Sivilizasyon ayisyèn nan li nan yon enpas, enben, Tankou tout lòt sivilizasyon ki nan enpas, lè do yo nan mi, se oubyen yo fè on bond an avan oubyen y aksepte disparèt. Èske n aksepte disparèt? Nou di non, nou pa aksepte disparèt. Dakò? Paske nou gen mo nou pou nou di nan sa k ap di nan Konsè dè Nasyon an. E nou pa, nou pa, mo nou, mo nou gen, nou gen pou n di an, s on mo, dakò, ke nou te gen pou n te di depi 1804, ke yo pa kite nou di. Dakò? Donk, nou di jodi a, fò nou vin fè yon pwopozisyon a la nasyon pou nou kapab wè kòman nou ka soti nan kriz sa a. E pwopozisyon sa a, nou mande lòt òganizasyon sosyete sivil yo, paske plen nan òganizasyon sosyete sivil yo ki la, dakò, pou yo ranmase kesyon an, gade l avèk va yo a, epi gade kote yo fit pou ke 7 fevriye nou fè yon pwopozisyon pou ke. Pwopozisyon sa a se pèp ayisyen ki fè l, paske pwoblèm ayisyen se rezolisyon ayisyèn ki pou rezoud. Nou pa ka ap gen pwoblèm ann Ayiti epi se zòt k ap fè, k ap rezoud li pou nou. Dakò? Donk, nou di ke inisyativ sa a ke nou fè la a, se yon travay yon kantite òganizasyon ki reyini anndan yon gwo plat, de gwo platfòm, dakò, ak objektif pou pwopoze yon solisyon, Pou etabli, pou stabilize peyi a. Jwenn avèk ankò lòt men moun ki mete men avèk nou, de Ayisyen, dakò, pou nou bay nasyon an yon kad gouvènans ki kab sòti nan yon konferans nasyonal la kote n ap trase liy politik piblik la ki kapab retabli otorite Leta a e pèmèt peyi a reprann kap li avèk disiplin, bon jan lespri limyè. epi pèspikasite. Nou prale, nou pral fè yon ti analiz sitiyasyon an. Nou di depi 86, tranzisyon an echwe e entèvansyon etranje an tou, sitou gwoup Zanmi Ayiti yo ki agrave dezòd la, yo pa pote ankenn solisyon dirab. Jodi a. 4 ane e 5 mwa, prèske 6 mwa, prèske 54 mwa depi Prezidan Jovenel Moïse mouri, peyi a nan yon kriz ki san parèy, avèk yon bon pati nan teritwa a, 3 depatman jewografik, anba kontwòl anba kontwòl moun ame, sa ki kraze ekonomi tout peyi a. Menm jan ak tranzisyon Ariel Henry a, Konsèy Prezidansyèl la li. pa rezoud pwoblèm nan, li pa delivre, li pa delivre lapè, ni li pa òganize eleksyon. Sa fèy de wout li menm ki te ògani, prepare fèy de wout li a, li pa reyal, li pa ateri fèy de wout li a. Donk Konsèy la aji tankou yon, yon timoun k ap chèche apwobasyon entènasyonal la pou prezève pouvwa l. Pandan tan sa a, popilasyon an ap kwoupi nan lamizè. Klas mwayèn nan fin dekapitalize, peyi a ap sonbre nan yon leta ki an fayit, solisyon an dwe sòti nan men Ayisyen otantik epi li dwe rete pi pre posib konstitisyon 87 la. Analiz sitiyasyon an se ke Ayiti ap travèse yon kriz san parèy. KPT an te yon se te yon erè l te ye. e nou rann tout moun rann nou kont de sa. Dakò? Li pa ta dwe kontinye kenbe pouvwa a apre 7 fevriye. KPT a ap pran. E pa ranpli ankenn fonksyon li te genyen nan akò 3 avril 2024 la. Li pa ret respekte sekirite. Dakò? Li, nan o nivo sekirite, li, li echwe totalman. Pi fò teritwa po, Potoprens yo anba kontwòl moun ki ame yo. Yon kantite lokalite nan depatman Latibonit la, e nan depatman Sant lan tonbe sou men moun a zam yo tou. Koripsyon avèk inefikasite ap taye banda nan peyi sa a. KPT an li montre konpetans li, enkonpetans li, li e enkoyerans li e li montre ke gen divizyon anndan li kòm prensip gouvènmantal. Dirije, dirijan aktyèl yo ap aji tankou minè. Dakò? Donk refòm enstitisyonèl lan Pa gen ankenn refòm enstitisyonèl ki fèt, pa gen ankenn pwosesis elektoral ki kòmanse. Fen peryòd tranzisyon an, nou ka di, nou ka di, bon, se nan, nan de dènye mwa sa yo ke nou tande gon prese prese, on mache prese pou fè eleksyon. E mache prese sa a pou fè eleksyon, se pa menm e, e, e, e, e, KPT ki, k ap fè li, nou wè ke se entènasyonal lan k ap pouse do yo pou yo fè li. Dakò? Donk, nou di sitiyasyon sa a manifeste yon kriz ki egziste depi lontan. Ayiti ap viv yon kontradiksyon istorik ant sa yo rele rezo relèvman an, elit politik e ekonomik lan, ak nwayo rezistans lan, ki se monn peyizan an, ke nou te rele mawon yo. Dakò? Divizyon depi asasina Desalin fè nou pa janm reyisi met tèt nou ansanm pou n deside sou ki peyi, ki peyi nou vle epi tou se ponyèt nou pou n bati l, pou nou bati peyi a. Peyi a vin tèlman fèb, nou pa ka rekonèt valè youn lòt antan ke Ayisyen epi nou pa fè youn lòt konfyans. Se blan. ki retounen dirije nou donk se konsekans lan dakò pi mal se yon ti gwoup moun nan elit lan ak nan rezo prelèvman an kap sèvi blan an pou toupizi ayiti ayiti pou yo pou yo plen pòch yo epi kenbe pouvwa a yo òganize yo e ranfòse chak jou pi plis yon sistèm ki chita sou tout kalite fòm vyolans ki pwovoke eklatman kriz la jan nou wèl jodi a. Se sa ki fè, yon solisyon dirab pa ka sòti nan men ankenn aktè sa yo ki santi y ap pèdi pozisyon yo. Sa mande pou nou mete, pou nou netwaye epi imajine yon lòt kontra sosyal. Wòl sosyete sivil la Sosyete sivil la se motè esansyèl pou yon bon gouvènans k ap sèvi kòm pon ant sitwayen yo ak gouvènan an. Sosyete sivil la dwe idantifye epi regwoupe manm ki vle angaje yo pou yo fòme yon mas kritik ki kapab pote pwopozisyon pou tranzisyon sa a. Nou menm nan sosyete sivil la, nou deside pran responsabilite nou, nou mande pou KPT an ale apre 7 fevriye,

kòm katalizè pou nou akonpanye aktè nasyonal yo ak entènasyonal yo pou yo adopte epi aplike fèy de wout sa a. Ki patisipasyon sitwayen yo? Angajman sitwayen yo esansyèl pou yo garanti e siksè tranzisyon an. Fòk yo gen mobilizasyon sitwayen an mas, sa a gen ladan l yon kanpay nasyonal pou ankouraje kowoperasyon avèk fòs lòd epi kreyasyon yon komite vijilans kominotè. Ankadreman lidè lokal yo pral bay yo e pral bay yo ap pèmèt suiv pwogrè pwosesis tranzisyon an toupatou nan peyi a. Sitwayen yo dwe veyatif Sou enfòmasyon k ap sòti nan rapò gouvènman ap pibliye sou aksyon li mennen epi sou kalite rezilta li jwenn lè li pran fèy de wout la, li te resevwa kòm yon referans pou evalye li. Kidonk, sitwayen yo dwe chèche jwenn rapò yo sou platfòm Leta a ki dwe mete anplas epi kenbe li ajou. Ki misyon tranzisyon an? Misyon tranzisyon an se rasanble tout kouch sosyete ayisyèn nan pou yo rekonsilye, yon fason pou devlope yon vizyon nasyonal souvren k ap pèmèt peyi a angaje nan yon devlopman akselere dirab nan enterè tout popilasyon ayisyen an. Sa mande pou n pasifye peyi a, angaje desantralizasyon, pèmèt yon veritab dyalòg nasyonal, mete popilasyon an an konfyans epi retounen nan lòd konstitisyonèl la. Ki objektif la? Finalite a se retabli otorite Leta a, retabli sekirite pezape yon fason pou nou pou nan yon peryòd ki pa depase si mwa, sitwayen yo ka mennen aktivite yo epi eleksyon ka fèt san kè kote, san kè sote. E remete, dezyèm pwen an, se remete yo sou pye pou yo bay sèvis. Men sa Ayiti genyen, men ki pa renmen Ayiti vre. Men se Ayisyen ki renmen Ayiti ki dwe met tèt ansanm pou retire Ayiti kote li la. E sa fè gon pwovokasyon ou lage nan lari a. Depi ou di ke ou kwè nan dyalòg, touswit ou se gang. E pwoblèm ki gen la? kèlkeswa fason l pa ka pa gen dyalòg ladan l. Donk, fòk nou antann nou pou ke pitit Ayiti chita pou ede nou rezoud pwoblèm nan nan tèt ansanm san diskriminasyon. Paske sa Ayiti reprezante a la, pou yon seri de moun, s on. Se yon chòk pou yo. Epoutan nou se premye repiblik nwa endepandan, nou pa ka kontinye se lòt anbasad k ap pran desizyon pou nou. Tankou jan yon sitwayen kanadyen te di ke nan moman yo t ap fòme Kò Gwoup, Eske endepandans peyi Dayiti imyab? Gen de moun k ap jwe avèk sa, men se yon gwo mo, e se mo sa k mete nou la nan tout sa w wè nou ye la. Sa vle di ke nou pa dwe endepandan, enben fòk yo chanje l. Enben se si sòt pa bay enbesil pa pran. Se nou menm pèp la, si nou kwè vre se nou ki te goumen pou n te pran endepandans nou, enben pou n pa kite pèsonn vin rache l nan men nou avèk risk e peril. E m kwè ke pwopozisyon sa a se yon pwopozisyon nou tande ki nan tout abitasyon, nan tout seksyon kominal yo, piske ou wè tout komin yo, tout depatman yo pran an kont. E nou menm n ap pouse ponyèt nou pou pèmèt ke pwopozisyon sa a li respekte paske se pou lapremyè fwa Pèp la pran desizyon l li menm pou l di me sa l vle. Yo toujou ap kritike nou, di sa k fè y ap ban nou, sa k fè yo chwazi ban nou, se paske nou menm nou pa konn chwazi. Anben jounen jodi a nou chwazi e chwa nou an fò l respekte. Mèsi.
Ou pale de rediksyon de ministè, pase ministè yo twòp. Ou ka elabore sou sa pou nou e di ki ministè ke nou menm nou swete, eskize, nou swete retire yo?
Bon. Kisa nou pwopoze? Nou pwopoze 8 ministè. Ministè, men nan chak ministè yo, dakò, olye nou elimine ministè ki te egziste yo, nou entegre yo nan de lòt nan yon ministè. Donk nou genyen de ministè, se de ministè ki fòme yon ministè. Nou genyen se twa ministè ki fòme yon ministè. E nan chak ministè ke nou pwopoze yo, ap genyen direktè jeneral pou chak lòt ministè ki anndan l yo, pou ke kontinuite an kapab fèt. Ok? Donk se konsa nou prevwa l. Egzanp. Nou genyen Nou genyen e e finans bidjè donk nou gen ministè finans e bidjè nou genyen e e ministè edikasyon nasyonal avèk ministè e jenès e espò. Nou gen MAE, nou gen kil, nou gen ministè afè etranjè, nou gen ministè dè kil, epi nou gen ministè dè e dè e ayisyen vivan aletranje ke nou regwoupe nan yon sèl ministè. Men nan ministè sa a, dakò, nan ministè sa a ap genyen 3 direktè jeneral yo ki pou e enp e ranplase, ki pou fè travay ki gen pou fèt yo. Dakò? Se konsa nou pwopoze. Pa egzanp, nan trepe, nan TPTC, TPTC pou kont li, Ministè Sante pou kont yo, paske se 2 gwo e, e, e, e enstitisyon ke nou panse ke ki fèt ki pou kont yo, paske yo menm yo sou tout teritwa a, TPTC ap mete enfrastrikti tout kopte, kote, e sante an ap etabli l sou tout, sou tout teritwa a, e yo transvèsal a tout lòt ministè. Dakò? Donk se pou sa nou kite yo pran nòt yo. Dakò? Donk, nou gen e, e, nou gen e, ministè e, defans, nou gen ministè jistis, epi ministè de lenteryè. Dakò? Ke nou regwoupe an, an, ansanm. Olye nou fè twa ministè la. Dakò? Donk, chak ministè sa yo ap genyen direktè, chak e, e, twa, twa e, eleman sa yo ap genyen, ap reprezante.

konpresyon ministè sa yo, se 1 pou nou sovgade lajan. Pa bliye nan tout pwopozisyon ke nou fè a, nou di si pou gen eleksyon, eleksyon se a lajan ayisyen pou li fèt. Nou pa vle ke se etranje kap ban nou lajan pou nou fè eleksyon yo. Li pa posib. Se sèl kote ou tande bagay konsa. Donk fò nou fini a baay sa a. Donk pa konsekan fò nou fè ekonomi

Pòtoprens vin twò piti on pakèt machin dakò e moun moun ki nan ki nan nan gouvènman yo machin yo se yo kap fè dezòd nan lari a yo yo yo yo nan tout yo nan tout sans dakò donk li lè lè nou redwil konsa donk yap gen mwens machin nan lari a dakò epi nap rann ke e e travay ke nou vle ke gouvènman an fè a ap vin pi efikas dakò vwala mèsi. Transparans peyi kominote entènasyonal la pa sispann fè yon ti bouch sou tout medya ki di ki pale fò kesyon pwoblèm ki an Ayiti a se pwoblèm ayisyen. Si l di m ke se pwoblèm ayisyen, li di tou ke se ayisyen ki pou rezoud pwoblèm yo.

Koz yo miltip, men nou pap chita nan koz yo. Nap chita kounya la nan solisyon. Entènasyonal di toupatou, fò Ayisyen jwenn solisyon a pwoblèm yo, donk Ayisyen prèt pou jwenn solisyon a pwoblèm yo, nou menm antanke Ayisyen konsekan, de la sosyete sivil, nou chita, nou gade tout pwoblèm ke nou genyen nan gouvènans nou yo, nou chematize yo,

Se le gouvenman di pèp, pa le pèp e pou le pèp. Sosyete sivil la leve kanpe pou pèp la. Li cheche yon ògan ki pou ranplase paske tout peyi repiblik chita sou yon triptik, premyèman egzekitif ke nou pran prezidan an, ok, si w ka konsidere l konsa, e minis li yo. Nou gen lejislatif, nou ba yo konsèy de saj la. E kounya la nou gen jidisyè donk jij yo ap kontinye fè travay yo. Donk nou atikile gouvènans sa epi kounya la nan pati egzekitif la nou di prezidan ap ap fè travay li l ap responsab tou di debi a la fen avèk de minis ke nou redwi ministè yo an 8 avèk de ministè ki pa ka redwi kòm tptc. e sante a jan nou wè a. Donk entènasyonal si l serye, si l koyeran e si l vreman zanmi Ayiti, se vin chita avèk nou pou di men ki èd mwen ka ba nou paske solisyon ke nou di a se yon solisyon pa Lezayisyen, pou Lezayisyen. Mèsi.
Eske nou pa kwè ke regwoupman ministè yo poze yon pwoblèm pwomiskwite? Bon e e nou pa kwè sa. Nou pa kwè ke gen afè de promiscuité. Okontrè, nan tout egzistans pa mwen antan ke pwofesyonèl, ki abitye travay avèk òganizasyon dekonsantre e entènasyonal e òganizasyon e enstitisyon leta, mwen kapab di nou ke depi mwen kòmanse ap travay avèk yo, m ap poze pwoblèm sa a avèk yo. Pa gen entèfas ant ministè yo. Si pa gen entèfas ant ministè yo,

E e e e pwomiskite se pa pwomiskite, se entèfas la ap fèt pi vit paske tout sa ki gen pou fèt yo tout direktè jeneral yo ap konnen e nou konnen ke se direktè jeneral ki mennen ministè yo. Minis lan fè politik ministè a men se direktè jeneral la ki fè ateri kesyon yo. Dakò? Donk se konsa mwen ta reponn. Mèsi.